Dènyèman Mèt Michel te fon sòti piblik e ki te sisite yon pakèt reyaksyon kote Mèt Michel te di yo menm onivo sdp y ap mennen omwen 5 zewo. Mwen jodi a m anvi mande Mèt Michel avèk tout franchiz kisa sitiyasyon match sa ye? Eske sdp viktim nan remontada? Eske sdp bay tèt li gòl? Di nou non. Oubyen eske sdp toujou ap mennen?

li poko li poko la a. Ou konn kilè nap gen rezilta match la? Wap gen rezilta match la lè lapolis avèk sipò materyèl kap vini yo debare Matisan, mete tout gang yo hors d'état de nuire. Lè sa wap gen rezilta match la. Non men ou te deja bay li, ou te 5 a 0. Non wi, wi men 5 a 0 match la. Epi eske final la nou mandé nou koman nou ye la? Match la match la poko fini. Omwen gon. Match la jeune toujou.

di ke l gen de bon rapò avè yo e Mèt Caleb Jean Baptiste osi nan dènyè entèvansyon ke l te fè nan radyo a la e fè konnen ke ou devlope de bon rapò avèk chèf de gang sa ki rele Vitelòm. M pote yon klarifikasyon pou nou sou sijè sa. Mèsi Lydie pou kesyon sa. Mèsi pou kesyon sa. Alò fòk mwen di w pandan m ap pale de chèf de gang yo si gen yon mesaj m ta vle lanse bay moun ki gen zam nan men yo depoze zam yo. Se sa m ta mande yo. Depoze zam yo, paske nou pa bezwen tout kadav sa yo nan peyi a. Li t ap pi bon si yo te depoze zam, lè sa a, nou t ap mete lapè nan peyi a san n pa oblije touye yo, san lapolis pa oblije touye yo. E li t ap pi bon si yo depoze zam. M ap reponn kesyon Lydie a.
E
Lydie, m pral di w, mwen menm, wè Vitelòm w ap pale a, m pa gen telefòn Vitelòm. M pa janm pa lari Delo. Oken rapò. Ou pa janm rankontre l?
Non, m pa janm rankontre non. Fò m fè yon, m ap mete yon nuans wi. Kòman?
Non, m ap mete yon nuans. Ansyen kamarad ou. Ou konnen, lè w ap an. Tande, tande, tande. Lè w ap, lè w ap, lè w ap. Sa ka rive nan yon espas epi Vitelòm ladan l. Men m pa konnen, m poko janm rankontre ak Vitelòm mwen menm. M pa konn si m konn ap fè yon reyinyon kote k gen 300 moun epi Vitelòm ladan l. M pa konn sa. Men m pa konn Vitelòm, m pa gen telefòn Vitelòm, m pa janm pale a Vitelòm. Je n'ai aucun rapport avec le chef de gang. E m pa pral reponn kesyon sa moun ap di sou mwen. Paske ou konn sa k pase? Gen de moun. Li di yon bagay sou ou paske l bezwen fè yon tapaj eksetera. E pou repete jiska desten m demanti sa yo, men demanti m pote a se yon demanti meprizan. M demanti moun sa yo avèk mepri. Je n'ai aucun rapport avèk Le chef de gang, m pa konn li te la w, m pa gen telefòn li, m pa janm pale avè l. Epi m pral di w yon bagay, pou kalite batay politik m mennen nan peyi a, si m te gen relasyon ak gang, yo t ap anmède m anpil. M ap okipe w. Men m pa pral okipe moun k ap fè atak sou mwen, m bezwen m reponn.
Èske w pa raple w, ou pa gen sa nan memwa w, ke w t al lage yon sitwayen nan komisarya Petyonvil ki te rele Vitelòm Inosan? Menm si se pa de Vitelòm sa n ap pale a. Non, non, non, non, non, non. Non, epi nan peryòd barikad yo tou, e nan peryòd sa yo, mwen menm pèsonèlman, m pa t vrèman ale nan komisarya, se lòt moun ki konn ale, eksetera. M pa pral retounen sou bagay sa yo, paske gen de moun k ap fè. Jodi a la, èske barikad yo toujou avni jenès la? Bèl kesyon.
Ou konn sa m wè nan kesyon sa a maten an? Ki pral pèmèt mwen. eksplike gen de moun ki panse kesyon barikad se avni an se Andre Michel ki vin avèl oubyen se an Ayiti sèlman bon nap fè enben enben map di nou trè klèman 7 ekspresyon lè barikad se yon ekspresyon ki vin an me 1968 avèk le mouvman de me 68 tout moun kanpe dèyè barikad yo. Sa di, lò gon, barikad la kisa l senbolize? C'est un symbole de revendication ke li ye, se yon barikad vle di. E sa fè ap toujou gen barikad. Lè pwofesè yo ap batay pou de meyè kondisyon de travay, yo mete barikad. An Ayiti kòm an Frans. Lè jounalis yo, yo kidnape yon jounalis parèy yo, yo rive nan lari a, yo konn met barikad. Ouvriye faktori ap mete barikad paske le barikad la son senbòl de revandikasyon li ye e me 68 esplike nou trè klèman kisa bagay sa ye e si w al li me 68 w ap wè tout on pa w ap wè dè santèn de paj de literati ki ekri sou barikad. Epa nou menm ki komanse a barikad Dako wi wi map di sou wi map di sa pou ou barikad la toujou on zouti de revandikasyon Eske ou konnen barikad sa ki te peye a chè mèt Michel
Eske ou konnen ke barikad sa nap pale a an 2019 e li koute peyi a chè jounen jodi a pa rapò a ti mesye ame yo ki te toujou dèyè barikad yo
Non tande. Mesye a mete tou dè barikad. Sa se politik moun k ap eseye kraze yon mouvman. Mwen menm, mouvman barikad m te konnen 2019 lan, se te yon mouvman ki te fèt nan tout peyi an, e pa gen yon sèl moun ki te ka fè mouvman sa a pou kò l. Se te yon fòm de mobilizasyon popilè, se te yon dinamik de mobilizasyon popilè, e se sa laverite. Bon, evidaman, yo di tout bagay. Mwen tèlman di bagay, bon, mwen menm gen de bagay m konn tande moun ap di sou mwen, m konn mande men ki responsabilite m genyen? Andre Michel sesi, Andre Michel sela, Andre Michel pa minis, li pa prezidan, li pa janm jere afè leta, men se nè pa posib. Brèf, mwen menm m panse ke tou lè w ap fè politik, e lè w nan yon metye ki ekspoze w a piblik, fòk ou aksepte. Pandan w di sa mèt Andre Michel, donk jodi an la ou pa gen okenn wòl ou jwe nan leta, se sa? Oken wòl.
oken wol. Wap wap konfime pou nou. E je va vou dir yn choz. Je vou di oken wol. E jajout sesi. M pa gen oken wol map jwe an kachet. Ou wè, lè Ricard ta pral nan gouvènman an, m se youn nan moun ki te ensiste pou nou rantre, si nap rantre de fason ouvèt, nou pa nan kachotri. E mwen menm, m pa gen oken wol m pral jwe nan leta. an kachèt. Dakò. W ap konfime ou enfime pou nou, Mèt Andre Michel, paske ou konnen y ap prese, nèg Maten Kare Bri deja la, Edmon epi Senton. E ou pa gen okenn wòl w ap jwe nan Leta a. Eske Mèt Andre Michel gen de polisye k ap ba l sekirite? A ki tit? Trè bèl kesyon. Laverite se ke Mèt Andre Michel pa gen polisye k ap ba l sekirite. Gen moun ki di yo wè m gen yon gwo machin nèf. Laverite se ke se fo, se manti. Men laverite se ke. Mwen konnen, lè m gen anpil moun ki advèsè mwen, lè m ap deplase, mwen toujou aranje m pou m deplase. Ok.
Sa vle di, sa vle di André Michel gen plis advèsè pandan l sou pouvwa l la ke lè l te anfas Jovenel Moïse? Non, non, e pa sa, e pa sa. Wi, men paske lè sa a ou pa t gen, m pa kwè w te gen tout moun sa yo dèyè w. Non, non, non, non, men sa pou w konprann, men sa pou w konprann, men sa pou w konprann.

Mwen pran dispozisyon pou sa. Pase tout pwoblèm ki genyen an, e tout moun ki pa pran pouvwa, tout moun ki egri, pou yo se André Michel pa va pran pouvwa. Sa vle di lavi mèt Michel pi menase ke lè l te anfas Jovenel Moïse. S on bagay moun pa fin ka konprann non. M pa di sa, m pa di sa. Mèt Michel kòman w santi w? Mèt Michel kòman w santi w kounyea tout kote w pase? M wè w gade entènèt la pa vre? Ou wè kisa moun yo panse de ou? Kòman moun yo wè w?
Kòman? M di w eske w swiv entènèt la ou wè e kòmantè moun yo kòman moun yo wè w Bon m di w mèt Michel eske jodi a ou pa kwè ke mèt Michel e ki te ka konsidere kòm chouchou moun yo a yon sèten moman dotan ke w te rele tèt ou avoka pèp la ou pase de avoka pèp la a yon moun jodi a yo ta kapab di aparamman yo deteste y ap joure alòske nan tan pase yo te menm gen pouvwa pou konvoke pèp la lè w vle sa sa di w jodi a? Bèl kesyon e ou pale entènèt la. M kwè w metrize entènèt la. Mèz advèsè politik yo te toujou gen kontwòl entènèt la. Yo pa t janm fè m kado. Yon nèg ki gen 200 kont k ap ekri, k ap atake, m konprann sa. E m pral di yon bagay. Advèsè m te genyen pandan 10 dènyè ane yo, yo toujou advèsè m. Se tou advèsè pou yo toujou ap konbat pou ap eseye kraze m. Men men antretan tou nan dènye moman yo la tout moun ki t ap chèche pouvwa, ki gen anbisyon pa abouti, yo tout lage l sou do Andre Michel. Advèsè m ogmante. Mentnan mentnan gon kesyon pou w poze tèt ou e se la bòn kesyon. Poukwa tout set acharneman kont Andre Michel? Poukisa gen tout moun sa yo ki vle konbat li? Se yon bèl kesyon ke w poze. M poko janm egzèse okenn fonksyon nan Leta, m poko janm vòlè, m pa janm touye moun, m pa nan dwòg, m pa nan gang, poukisa tout a chanje nan sa? Mèt la w gen pou vòlè, ou di w poko vòlè.
Hein? Ou di w poko vòlè, ou gen pou vòlè mèt la? Non, non, m pa janm vòlè, m pa janm vòlè. M pa janm vòlè. E m pap janm vòlè tou. Mèsi pou la klarifikasyon. Mentnan, gen yon kesyon pou w poze kòm jounalis. Poukisa tout advèsè sa yo maten midi swa menm si Andre Michel pa pale nan radyo yap pale de li Facebook WhatsApp Twitter men sak pase konsa gon bagay ki merite pou moun eseye konprann men sam kapab diw sam kapab diw mkonnen jesè non mwen pa pa sa non non non se toujou advèsè mwen mwen konnen mgen anpil. advèsè, mwen konnen m gen anpil moun ki apresye kouraj mwen, kapris, detèminasyon mwen. E mes adversaires sont partout, yo an Ayiti, yo nan dyaspora, menm jan moun k apresye m yo tout kote. M pa gen pwoblèm sou sa. Men tande Michel, n ap pral fini. Bon, ou di ou pa gen polisye avèk ou, dakò. Men nou pa pale de dyalòg la non, mezanmi. Non, wi, m ap vini avè l, m ap fini avèk dyalòg la. Men jodi an la a, André Michel ak tout ekip li ap soutni yon pouvwa. pandan ke sitiyasyon w an vin pi mal, èske w santi w an pè ak konsyans ou jodi a?
Non, m pa gen okenn Ayisyen ki an pè la a avèk konsyans yo, paske chaken a sa responsabilite dan la sitiyasyon aktyèl di peyi. Tout moun pa gen menm responsabilite. Ou pa gen menm responsabilite avèk mwen, men w gen pa w kòm sitwayen. Mwen pa gen menm responsabilite.

e mwen espere ke rezilta yo ap vini, notamman an matyè de lit kontre lensekirite e le kidnaping, se prensipal priyorite popilasyon an, e mwen espere ke n ap jwenn yon konpwomi politik pou nou ale dlavan. La sitiyasyon è trè difisil, li tèlman difisil, sa fè gen anpil moun ki chwazi rantre nan gouvènman, ki rete anba tab, ki pa janm di yo ladan, pafwa yo fè kèk ti kritik, etsetera, paske bagay la difisil. Mwen menm m pa kategori de moun paske yon bagay difisil k ap kouri. Se pa mon stil, se pa mon tanperaman. Se sa k fè nou bay yon moratwa de 100 jou a Premye Minis lan pou l poze yon sèten nonm daksyon. Notamman. E sinon? Sa k ap rive?
Sa k ap rive? Sinon, on prendra.

Li te gen yon pakèt revandikasyon e ke jodi an sitiyasyon an vin pi. Ou pa gen okenn regrè? Oken regrè.
Oken regrè. Sèlman mwen santi ke mwen gen yon responsabilite. Yon responsabilite moral. Yon responsabilite dans une certaine mesure politik. M pa regrèt pakou politik mwen.
Non men ou pa regrèt mouvman bloke, an tou ka, kon barikade, lòk, mouvman lòk, kèk yo te fè, sa pa, nou te fèl se paske nou te vle yon chanjman, nou te vle amelyorasyon, donk sitiyasyon vin pi, donk sa pa vle di anyen pou nou. Y a 2 choz, y a 2 choz. Premyèman, swayon plis onèt. Se pa sèlman André Michel ki te fè tout mouvman ki gen nan peyi a, met André Michel se yon eleman pami tandòt, sa se 1. Dezyèman, dezyèman, il faut jamais dezespere. Nou nan yon peyi ki nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil men mwen menm m pa dezespere. E a chak fwa m gade batay polisye yo ap fè, lè m gade sipò popilasyon an ap bay polisye. Semèn pase, m wè polisye yo dejwe yon tantativ de kidnaping, m wè kantite moun ki pran lari nan Dèlma 33 pou al sipòte yo. Avan yè, m wè popilasyon Ti Tri Ve Latibonit. kap bat bravo pou polisye kap goumen avèk gang brèf non non non brèf non m pa di sa ya de lespwa ya de lespwa fo pa dezespere dakò nap fini mèt andre michèl poukisa mèt andre michèl panse li se pi bon moun meyè moun pou pote levanjil dyalòg sa lè n konsidere pozisyon l te genyen avan sou prezidans jovenel moïse kote li te Kategorik, yo pa nan dyalòg ak Jovenel Moïse. Pou ki sa? Èske ou panse ou se pi bon moun ki pou pote levanjil sa a?
Bèl kesyon. Mwen pa, se pa mwen k ap pote levanjil dyalòg la. Je fais partie d'une commission de dialogue. W ap pwone l? Non, non, tande, tande, tande byen. Je fais partie d'une commission de dialogue. E commission de dialogue la, se pa yon structure de médiation.

Premyè konpreyansyon nou genyen, nou di dyalòg la fò l miltilateral e miltisektoryèl, fò n fè dyalòg la avèk tout moun, nou pa gen dwa kite okenn aktè enpòtan dèyè, e se yon premye dezakò ke nou genyen avèk nos amis de Montana, ki kwè ke, ebyen, e, e, e, dyalòg la, an n fè l avèk yo, apre sa n a ale vè lòt yo, nou pa dakò l, e dezyèmman, nou kwè dyalòg la fò l fèt sou lè kesyons esansyèl, sekirite, a wi, apezman sosyal. Kesyon konstitisyon an trè enpòtan fò n konn sa n ap fè ladan l paske si w al nan eleksyon san w pa abòde pwoblèm konstitisyon an ou konn sa l pral ba ou? Ou pral gen yon prezidan k ap eli ou p ap konn kilè manda l ap fini. Pa egzanp, pou yon moun ki te di manda Jovenel fini 7 fevriye 2021, sa vle di depi 7 fevriye 2021 manda prezidan ki pral monte ou poko konn kilè l gentan kòmanse. Pou moun ki te di 2022. Sa vle di depi 7 fevriye 2022, manda prezidan k pral monte a poko menm monte a, li gentan kòmanse. Sa vle di ou pap menm konn kilè manda prezidan ap fini. Ou pral gen senatè dezan, katran, sizan. Yo fè yon konpwomi. E il fo ke nou kapab kreye kondisyon pou nou monte yon konsèy elektoral pou ke gon transmisyon demokratik de pouvwa ki fèt. Non men se sa m bezwen konnen an wi.
Kisa k chanje ki fè ke avan sa nou pat nan dyalòg ditou?

Men, ah, li te kòmandite rapò a? Kòmandite se masak, se masak, se masak.
Wi, si se li ki te kòmandite l, li pa t ap di se li ki fè l. Wè? Tout rapò yo montre se Jovenel Moïse ki te fè masak Desalin nan. Kiyès ki fè rapò sa ankò? Rapò sa yo w ap pale a se. Gen zòganizasyon, gen anpil ki fè l. M pa bezwen site yo. Mentenan. Donk se te verite pou nou? Nou te hein? Se non m di se te verite tout sa ki te di nan rapò a se te verite? Non non m pap pale w de yon rapò se pa yon sèl rapò gen plizyè rapò ki fèt de fason konkòdant gen omwen gen omwen 6 rapò ki fèt sou Lasalin ki montre se Jovenel Moïse ki fè l e se pa yon si yon sèl moun ka fè yon bagay ou gen dout sou li paske l gen dwa ap regle afè l l ap bay yon gòl se tankou m wè yo pa pale de responsablite leta nan dènye masak ki fèt Laplèn. Kwadèboukè ki fèt site solèy lan.
Menm yon tweet non Ariel pa janm fè jiska prezan. Nou pa janm di l anyen kòm alye nou. Sa pat twò enterese nou nou menm. Depi w fè silans ou konplis. La ou poze yon kesyon de fon. Gen yon diferans enòm, il faut dire la vérité. Lè gang ap goumen avèk gang, lapolis kapab entèvni, gen domaj kolateral, gen tout kalite bagay. Sa se yon pwen. Men avèk lè se yon gouvèneman ki kòmandite yon masak. se otre choz. Epi gen moun ki di ou te radikal kounye a w nan dyalòg. Sa se pa yon je ne vwa pa le pwoblèm. Non non non non tande tande tande tande sa pa yon pwoblèm. Mwen menm m te gen dwa di m pa nan dyalòg avèk Jovenel men m te toujou kwè nan dyalòg dayè zam mwen itilize pou m viv se le dyalòg se yon avoka m ye. Nelson Mandela ki vin ap pwone dyalòg, ki fè tout sa l fè lòtbò a. Èske w konn kiyès Nelson Mandela te ye? Se nèg ki t ap goumen kont kont apatay ann Afrik di Sid e ki te menm rive pran zam. Men chèf zanmi, soyons serieux. Yon bann nèg ki kòmanse batay avèk zam ki vin monte sou tab dyalòg la. E ojodwi, je le répète sur Caraïbes FM, le dialogue

Non, m pa wetire Messange an li. Ki sa l devni kounye a? Non, non, m pa wetire Messange an li. E tout moun konnen ke m te trè lwayal avèk li. Mentnan, gen yon sitiyasyon ki prezante kote pa genyen mekanis pou mete prezidan. Pa gen mekanis pou mete prezidan. Non, men èske l toujou prezidan? Èske Mèt Messange toujou prezidan? Il est là, il est en réserve de la République.
Donk misye pa ranplase men li la li di misye la. Non non tande se di se te sitwayen ki te vle sèvi peyi li net an rezèv men nou gon sitiyasyon politik eksepsyonèl ki prezante ki fè paka gen prezidan ou pa wè e tout e se pa li menm sèlman tout moun esetera yo chwazi youn pa kapab paske gon sitiyasyon eksepsyonèl. Ou fè ti pale avèk li sa nou ba li menm nou pa bal anyen menm nan. sa kap separe a? Oh nou paka nou paka fè sa c'est un citoyen nou paka vin pale de vi nèg la nan radyo kanmenm son majistra de karyè son majistra de karyè nou paka fè sa nou paka fè sa nan nou pa desann nan. Palan de dyalòg gen oditè ki di pandan dènye moman sa yo prèske chak kote mèt Michel ye toujou fini avèk yon divizyon. Oditè a, bon m pa konnen de kisa oditè a ap pale, li pale de Kid, li pale de alyans ou avèk Newton St Juste, ou konprann, etsetera, men jodi a la pli resamman la yo pale de sdp, yo di depi yon kote, ou pa wè enpe finalite ap gen divizyon kanmenm. Ò jodi a, Mèt Michel prezante l kòm yon homme de dialòg.
Un homme de? Un homme de dialòg.
Which is not the dialòg? Le dialòg! Sa vle di ke ou pa ka gen de dezakò avèk moun. Mezanmi, al mande Dessalines avèk Pétion, ki te rankontre ak Robert e ki bati le plan de la stratégie de libération nationale, al mande yo, al mande Aristide avèk Préval, al mande Feutuneb Delpé ki nan verite mwen m nan manti avèk Kablim. Brèf, dezakò toujou la an politik. men sa pa anpeche w pa yon òm de konpwomi pou sa. Ou konprann? Apa Mandela te gen konfli avèk madanm ni ki te konn ap sipòte l lè l te nan prizon, li te menm vin divòse avè l. Ou kapab tou gen de konfli familyal, politik. Se lavi politik ki e kòmsa. Men sa pa vle di ke ou pa yon moun de prensip. Oditè sa a pito chèche yon lòt kesyon pou mwen.
Ok, antouka mèsi anpil Mèt André Michel e n ap nou espere pale yon lòt lè. Nou fon bon ti tap pale maten an kenbe la.
Merci Guerrier merci madame Alexandre merci Monsieur Ferdinand m te byen kontan pale avèk nou nou fon deba dans le calme dans la sérénité bon nou te genyen des espaces de désaccord et c'est ça un débat men mwen espere ke oditè yo yo finalman konprann e je le redi ankò yn fwa je le redi se ke je swèt m swete linite nan mitan fami sdp a e tout sa n ka fè pou ke linite pwis revni n ap fè li nou pa ta byen nou pa ta swete al fon asanble avèk yon gwoup pou lòt gwoup la rete lòt bò si n te ka jwenn konpwomi an l t ap pi bon e mwen espere nan kesyon dyalòg la lè aktè politik ap. fini pa jwenn yon konpwomi, yon konsansis pou nou ale de lavan e mwen ankouraje travay lapolis kap fè dè efò ekstrawòdinè pou garantir la sekirite de la popilasyon. Nou pa dezespere.